Prizonyè Daniela Mwen se enspektè Rick. Mwen se yon envestigatè, se mwen k ap travay sou ka pa w la. Yon ka ki ekstrèmman konplike. Sa k fè m di l konplike se paske ou gen, ou pral gen twazan nan prizon an e nou pa gen okenn eleman denfòmasyon konsènan ka ki te rive lakay ou a. Sa ki etone m se ke mwen parèt trè jèn. Lè m te pran dosye sa m panse se te yon moun ki te plizoumwen aje, men m vin la m wè se yon jèn, yon trè jèn dam, epi pou arive komèt yon krim konsa. E m kapab di w tout prèv yo ale kont ou menm. Yo akize w, paske nou jwenn anprent ou sou zam ki te tiye Gina a. Men mwen menm an kalite denspektè e paske m konn moun trè byen tou e m nan domèn nan lontan, m aprann detekte yon seri de bagay. M kapab prezime ke li ta sanble ke ou ta inosant. E se poutèt sa mwen menm mwen chwazi pou m ede w. Men m ap di w ke w pa montre w trè kowoperativ paske m panse gen anpil lòt kòlèg ki pase deja ki eseye entèwoje w pa janm vle pale jiskaprezan. Donk m panse jodi a se le moman pou mwen pou kòmanse ba nou kèlke detay ki enpòtan sou sa k te pase a. Bon, m panse, kèlkeswa sa k te ka rive yon moun, sitou nan laj ou, avèk jan kò w ye a, m pa panse ke sa te ka mennen w pou elimine lavi yon moun. Paske w trè jèn, menm si se yon nèg ou ta genyen ke w renmen, epi lòt fi a, lòt dam nan ta pran l, sa pa ta sipoze pote w pou w al komèt yon krim konsa. Yon krim ki kapab. Elimine tout viw nèt, paske kote ou ye a la si ou pa deside pale m garanti w ke wap fè tout rès viw nan prizon an. Eske w byen sezi sa map diw la? Donk, li rete a ou menm kounya la pou kòmanse ban mwen de detay, se poutèt sa m vin la jodi an, pou n kapab wè kòman m kapab ede w kite prizon sa ke w ye ladan nan la. Ou pa deside pale? Bon m di w, èske w ap swiv mwen? Se paske m obsève w anpil nan prizon an e m apresye w anpil. M apresye w, m kapab di w sa e sa fè m chwazi ede w. Sa rete antre nou. Dakò? Ou deside pale kounye a?
Ok.
Byen. Wap kòmanse avèk dat sa te kòmanse avèk mwen, epi wap kòmanse banm detay yo an òd.
Dat sa, se yon dat m pap janm bliye. M sonje yon jou, epi m te lakay la, epi manman m te soti, epi lè l rantre, li rantre ansanm avèk zam nan nan men l, epi tèt li cho. Li va konn sa pou l fè tou sa.
Oh Gina sak pase e? Sa w ret bay mwen yo deyò? Ebyen se jan w wè a wi. M oblije. Paske m vle viv ansanm avèk mari m byen. Ou konprann? M pa vle pou se amitye m ansanm avèk zanmi pou vin kraze relasyon m. Men m pa fè anyen Jina. Men ou pa oblije fè m anyen cheri. Ou pa konn yon ti bagay ki di w konsa ke piga w fè zanmi konfyans. Mari m ap viv lan kay lan gade pil talon, gade, pil talon kikit ou, tèt mouda w, pa vre? Epi w ap vire defile nan kay mwen an. Non. M ansent pou mari m kounya. M bezwen jere yon fwaye ansanm avèk li. Ou pap ka ret nan kay la. M vrèman dezole ma chère. Men Jina, nou leve ansanm. Nou leve depi piti, nou mete kilòt ansanm, nou mete rad ansanm, nou pataje tout sa nou gen ansanm. Men m pa kwè kounya w ta chwazi wè w ka mete m deyò pou kèk ton nèg ou jwenn. E pa bliye manman m mouri se paske l t al achte bagay remèd pou ou. Nou te lekòl menm kote. Manman m mete w lekòl. Manman m peye machin. Lè l ap ba nou kòb pou n al lekòl l ba nou menm kòb. Manman m pran w kòm pitit li. L gade w pa gen nou youn kòmsi ki te pi wo ke lòt. Jounen jodi a se sa w fè m Djina. Se sa w fè m. Ban m di w yon ti bagay machè. Pa fè m bagay konsa tande. Ou pa vin fè m repwòch. Manman w sesi manman w sela. Bon manman w ki te manman w li pa t konn fè m repwòch kounye w ap fè m repwòch. Wi se pou m fè repwòch paske ou aji mal avè m. Men ou bliye si se mwen m ki te leve ou. Emen ou byen fèt, ou byen fèt. Ou pat konnen se lakay mwen ou te wè ap manje, wap bwè, ou jwenn kabann, wap dòmi kounye a wap vin fè m repwòch, o manman ou te konn sesi sela. Sa vle di ke m pa fè ase pou ou? Kisa pou m te fè pou ou la? E pou m te pran w m te mete w lan yon chato? Oubyen sa vle di ke mari m nan kay lan la epi. Oh! Kote w konn tande sa? Mwen menm m trè sansib pou mari m ou konn sa? Poukisa w pa degaje w pou fòme fwaye w pou fè pou w chèche mari pa w? Men depi tann dat sa e kounya w wè sa? Wi kounya m wè sa paske m ansent m pral fòme fwaye m. M vrèman dezole ma chère. Men Jina, m pa gen kote m prale non Jina, m pa gen lòt kote non. Non! Mwen p ap tounen sou desizyon m Blondedy. M p ap tounen sou desizyon m mwen vrèman dezole. Ou mèt ban m sèl jodi a Jina.
Non mwen pap kapab. Pa fè mwen mete w deyò de fòs. Ok. E m ba w sèlman 5 minit la pou w chita sou mach eskalye a pou w reflechi kote w prale. Ou ipokrit Jina.

M pa kwè w konprann. M te ka nan plas la tou, m ap konprann ou.
Ok. Pitit kounye a m ap konn enpòtans manman. Donk, sa k pase? Manman m t anfèmen kay nan men yon dam. Dam nan vin fè kansèt. Kansèt nan sen. li vin mouri. Medam nan gon ti demwazèl. Demwazèl la pat gen okenn kote pou lale. Donk pyès fanmi l pat vle pran l. Manman m vin kenbe l pou li. Sa vin arive yon lè, donk nou zanmi depi dizan alò. Sa vin arive yon lè, donk demwazèl lan vin malad. Pandan l malad, manman m al nan mennen l lopital, an m fè aksidan manman m mouri. Vin rive nou vin ap viv ansanm mwen ak papa m. N ap viv ansanm, nou met kilòt ansanm. Donk pou m byen di w, nou pataje menm bagay. Men avan manman m te mouri, manman m mete l lekòl, manman m kòmsi okipe n kòmsadwa. Mwen m fè tout sak li te ka fè poum byen di w ti cheri tout moun nan zòn nan panse se 2 sè nou ye poum moutre chanpyòn depi epi sak vin pase kounya li vin arive vin jwenn yon nèg kòmsi yon nèg gran tèt ki gen kòb bagay sa yo konnen lè moun nan kòmsi pa lèd fanm Sak vin pase pandan m pat la, m jis ap soti kot yon moun, m ap antre nan kay lan, m jwenn li mete afè m yo deyò. Nou ap imajine yon moun konsa, ou zanmi avè l depi 10 an, e m pa gen lòt moun, kòmsi pou m al lakay yo. Imajine l mete tout afè m deyò, tout sa m di l pou l konprann mwen, li pa janm ka konprann mwen. Li vin ap esplike m. Oh li ansent kounya pou maril li pap dakò men tèt dèyè men talon kikit mwen men sesi sela li metem deyò. Men tout pwoblèm nan sak te vit ki koz sa se paske lè manmanm mouri an pat gen okenn mwayen se kay lan kòmsi nou te vann pou nou te ka fè antèman men nèg sal te jwenn nan kòmsi kap tekel bal kòb lan piske l anfème kay nou te zanmi piske se zanmim janm di nou nou vin ap viv nan kay lan ansanm. Bon. Se kounya l wè plas mwen pa la. Men l bliye tout byen manman m te fè pou li yo. E si l pa t malad, manman m pa t ap janm fè aksidan. E m pa gen yon goud. M pa gen yon goud non. Franchman, m pa konn kote m prale. M pa gen yon goud. E m pa gen pèsòn m pa gen rele m pa gen reponn. E menm si m ta di m pral andeyò, kote m jwenn kòb pou m al andeyò? M pa gen moun ki ka ban m yon goud non. Yon ti menaj m genyen l kite m.
Eben, cheri, m te sot kay matant mwen, li te fè m kado yon ti monnen. M pa konnen w a peye machin avè l. O!
Bon tou. Mèsi sè. Sa te ka rive m te ka nan plas ou. Tanpri. Epi tou sispann fè zanmi konfyans. Bon vwayaj epi fè pridan epi wa korije. Dakò? Mèsi anpil sè.
Pridan wi.
Dakò. Ou menm tou.

Bonswa madam, se ou ki love la? Wi se mwen ki love la, se ou k sa swa? Wi, men mwen madam. Ok, ou anfòm?
Sa va, sa va. Ok, m kwè ou konn ki travay ou ta fè pou mwen deja? Map tande w madam. Son envestigasyon m bezwen mennen pou mwen. Envestigasyon wap mennen pou mwen an, moun sa yo pa nenpòt ki. Men m pa konn kòman ou pral antre anndan non, men sèlman fò banm travay sa sou 2 ti chèz.
Eksplike m.
Tout sak pase anndan kay la, tout ti detay nèt pou pote rapò sa ban mwen. Ok.
Eksplike m.
Ah, yon long story. Yon brèf rezime pou mwen.
Sa k pase mwen tap mwen leve ak yon demwazèl. Mhm. Li rele Gina. Nou pase mizè nou ansanm. Avè di yon zanmi d'anfans mwen. Nou te tan kou sè. Mhm. Vin rive moman li jwenn yon nèg ki gen mwayen. Nèg la retire l la mizè, li bal machin, li bal tout sa l gen bezwen. Mhm. Si yon lè konsa m pa konn sa k pase li vin arive mete m deyò. Sou pretèks pou m pa pran mari l nan men l. M vin ap dòmi nan lari, dòmi kay zanmi. M ap mennen yon vye vi. Sa vin rive m vin jwenn yon moun ki ban m yon kòb, m vin al andeyò. Men kounye a m sot andeyò. E sa k pi touye m, ki pi di nan istwa, manman m mouri akoz yon sèvis, yon sèvis ke l t al rann manman l. Alò mwen vini jis pou m ka vanje de sa. Donk, kòman w ap ka jere sa mwen? Ou si w ka fè travay sa? Madanm, se yon gran dektetif ki anfas ou la wi. Ok, se sa m fè menm. Ok.
Lè ou fin di m sa w gen bezwen, di m tout sa w vle m fè pou ou. Ok. M ap voye nimewo, w ap ban m sou menm nimewo m t ap pale avè w la, m ap voye foto, imèl, tout bagay yo ba ou. Adrès kote l rete, tou sa. Ou bezwen vanje? Ya, m ap vanje de sa. Konbyen kòb disponib pou travay sa? Ou pou di m konbyen ou vle, m ap jere tout bagay. 20 mil dola. Demi. Negatif. 16 mil dola.
Negatif.
18 mil dola. Madam.
Bon travay ou banm fè pou ou. Ok.
Sou sou ka banm travay sa sou de ti chèz, map ba ou l. Travay ki difisil deja.
Map ba ou l. Peyem peyem pou travay la ou pa kapab fèm ale. Ok.
Euh wap voye map voye email mwen ba ou pa WhatsApp pou voye tout adrès moun yo ban mwen tout bagay nèt tout sa wap bezwen. An pa gen pwoblèm.
Map Ok. voye ni foto tout bagay yo ba ou. Anben ok.
Yo top.

M ba ou l menm. Wè men kisa l vini fè. Wè w menm okazyon ideyal pou kite manman penbèch sa pou w ansanm avè m. Epi m fini wi ak sa m di a okazyon ideyal. On semèn. On semèn poukisa w ap tiye l? Ebyen.
Cheri
Se pa dat nap mache la pou ou fèm mal Nou preske rive cheri Fò fè ti mache sa bon pou sante ou kèm Ou konnen ou gen yon bon ti madanm Ou pap desi cheri M ta swete sa cheri Ou la bèl wi Men son bon zòn ou abite cheri Zafèm chwazi katye sa Cheri Apa Epa love m wè la a. Ah an ale cherie se pa se pa se pa an ale an ale booboo nap pale cherie komsi m wè yon moun sanble ansanm avèk li bon ki menm si se pa sa an ale an ale an ale an ale wi booboo ou tap pale sa sa w gen e pat zanmi w li te ye e nan mantal ou li ye.
M tou m konn se moun moun san plas m avek yo. Bon menm si w pa wèl kisak pase sak gen. M pa konnen m jis. Enben wi men si w wèl sak pase sa w genyen aprè w transfòme e pat bon zanmi w li te ye hein. Lè rive pou w di m sak genyen sak pase w sak pase w cheri di mwen non.
Men sonje ke m te mete love deyò lakay mwen. Ah bon se w k te fèl ou metel deyò enjis teman. Non pa vreman paske ou konnen yo di w lè ke ou gen yon zanmi fi ou pa sipoze fè l konfyans tou sa e sitou m te vin ansanm avè w m pat vle pèdi w cheri. Enben ok sa va ou pat vle pèdi m an avè apa w la m la avè w cheri. Men m konnen love te al andeyò kisa l vin chèche isit la. Isit an tèt ou l ye. Men kòmsi non kòmsi m remake swiv l ap swiv nou.
Cheri sa se nan tèt ou l ye mwen va wè l ann ale kè m amou pa pè ann ale cheri ann ale. Ebay sa se bon zanmou li te ye ou genlè ke ou jan w tap dim nan se manti w tap fè sou li ke se pat vre ou pat mete l ou dim li ba li bay pwoblèm lap bay lap fè tripotaj sou ou se sak fè w mete l deyò men kounye a tande sa w di cheri a non cheri vire do vire ann ale ou fè twòp bagay nan lari a yap swiv nou
sa on ti jan fè m pè wi poukisa w pè èske w annafè. Kisa w fè l ankò ki mal la pou w mete l vin rete deyò a? Bon m pa konnen paske m pa konn sa l gen nan tèt li, m pa konn ki ide l genyen.
Kòman pou l gen ide a? Bon, an tou lè ka.